Ay m pi gran pase w. Se gran fò m ye. Ou wè mwen trè kontan? M gen lespri pase w. M gen levanjans pase w. Se mwen k pi ba w prensip lavi a. Dekwa lè w nan malè, se mwen k ka pwoteje w. Se mwen gwo nèg, se mwen k ka ba w sekirite. Pa mal, al goumen lòt rejou jous Tirivyè. Lè w rele m. Yo dim sa, m telman fè dega. Pa ti dega m pa fè non, lèm tande yo bat pa m ti rivyè. Apre sa, sou anbilans yo pote pa m vini wi. M pa git ale non. M fache, m fè gwo san. Telman move, sa vle di wou dwe konn koman wou mache nan lari a. Ou konnen w se bèl timoun.
Koman map bay feyz ya. Ou ap voye moute ou voye moute trop. Map voye moute esam voye moute ya. Ou pran pòz ou bandi mwen e jou se jou ou fon dyèl pou mwen res ou bandi. Ebyen mwen m toujou la wi nenpòt nèg ka tako la se vin relem wi. Ebyen fon dyèl devanm pou mwen res ou bandi vre. Ebyen map fèl devan w wi. M pa konn si devan w ap ka kenbe dyèl la pase mwen sim fè dyèl la devan w map sal devan w wi. Koman wap sal devan mwen.
Ohh lèm fè dyèl se sal m sal moun wi.

Ou konnen ou oblije men. Sa ou fanm sa ou fanm sa la baz. Fè kwazel la baz. Ou toujou sou fanm men. Ohh.
E kilè wap kite men. Kite?
M fèt avèl, map mouri avèl frè. Tèt chaje. Aprè sa kòman bagay yo ye? M pa anmwe w menm papa. Sa ou konnen an konnen men. Poze men. Pa gen anyen nan peyi a men. Misye trese mesye.
Ohh e ben.
Nan m mach ak Ethan m ak Sondji. M mach ak Ethan. Yo Jerry poukò w lage kò w nan sak pa bon non men. Sak pa bon wi.

Lè m di w m move a, m move wi. Lòt lòt jou, m gen yon piti la k ap anmède m, k ap bat kò l. Yon timoun, yon gwo nèg, li panse se gwo nèg li ye, li vin panse li kenbe m, li fout mwen de zeklo. Yon timoun twasan wi. Nan retou, m t ap tou l wi. M t ap tou l wi. Se pa yo m te pale non. A timoun twasan ki kontan? Wi, m t ap tou l wi. Yo kontan w fèzè. M fèzè?

Baligad! Ou dekouraje mwen. Mwen menm map dou sa ou pa vle kwè m, si w vle kwè w a kwè. E map di w nan jou kap vini yo la, si w pa abòne a chanèl Max Sony an, ou dòmi deyò, ou fè bèf! Ale pitit gason mwen, pitit fi mwen, cheri doudou, al abòne w avèk chanèl Max Sony an. Max Sony, atis kè kontan. Bodyguard! Se mwa so si k dil epi m kanpe dèyè l. Gade w ap gade m w ap souri. Ou pral plis souri paske chanèl la pral pote anpil pwovizyon pou ou. Men w magi nan sòs yo. Bodyguard!
N ap ba w plezi. N ap fè kè w kontan. Epi w pa vle rann nou sèvis pou w al sou YouTube pou w al abòne avèk chanèl nou an, Maxony Kè Kontan? Ma Christina men Nou tande?
Nap fè w konprann ou pa vle fè nou kè w kontan. Hello guys kòman nou ye kòman nap bouje nou anfòm se pou nou abòne avèk chanèl la si nou renmen m ok m renmen nou m renmen nou anpil mwah. Ebon Emen lè w di gaz la mwen m pap di gaz tou. Heyw gaz abòne tande ou tande gaz poum fout ou plezi.